Bonjour mes amours jan nou ka wè nan picture lan se yon diri a djondjon mwen pote pou nou jodi a san pèdi tan an nou rete branche pou nou wè sak pral pase ok. Ok mes amours sa se ingredyan yo nou ka wè shrimp lan m gen yon ti djondjon chèch la epi m gen kèk lòt ti epis te pou m met ladan tankou ten a pèsi, sèj, rozmari pou m ka mare mete nan bouy nan dlo a lè l kòmanse bouyi. Kounye a m pral moute nou pwa kongo a la ke m deja bouyi la byen bon la timoun ti pwa kongo sa se tèlman bon humm. Bouyi bouyi sèlman l gentan bon m pa bezwen m di anyen ankò gade nou ka wè jan grenn nan yo byen bèl on ti pwa vèt li te ye epi sa m renmen fè m renmen bouyi djondjon an pou l ka banm on bèl koulè so ann ale ann fè manje a ok sa m fè m toujou mete on ti lwil anvan nan chodyè a epi apre sa nou fri shrimp lan sa yon ti jiwòf m te prepare pou m met ladan tou. E san pèdi tan tou nou konnen fò m gen epis mwen tou bagay sa yo men epis la. Si nou bezwen wè kijan m te fè epis sa a, m ap mete link lan anba a pou nou pou nou ka gade jan m te fè epis mwen an ok timoun. So nou pa bezwen nan pèdi tan an nou fè manje a tande nou te met lwil nou nan chodyè a deja n ap just fri shrimp lan e sa m toujou fè anvan. Gen de lè m pa konn fri shrimp lan anvan non m konn fri epis la anvan but. Kounya m wè epi sa gen de lè l vin yon ti jan boule so m fre shrimp lan anvan jodi a epi apre sa lè l kòmanse pran yon ti koulè epi l kòmanse pran fòm kò l ou konnen nou konnen kijan bagay yo ye nou pa gendwa fè l nou dwe pou nou fè l yon lòt jan ou konprann kounya m pral mete yon ti epis ladan la epi m brase l. Timoun e fè manje pa difisil kòmsi se kon kijan m ta di l lè w ap li yon liv ou bezwen konn tout sa k ap pase nan liv la ou pa ka ap janbe paj epi ou bezwen konn tout istwa a non men li byen fasil ou fin fouye shrimp fouye epis ou met pwa pase pwa a te kout deja e shrimp la te plis bezwen plis sèvis nou fè sa. Menni wi. Epi apresa ou ka mete nenpòt sa w bezwen la si w vle la. Nenpòt ti poud epis ou gen ou mete yo nan pati sa. Epi apresa si w gen ti kokoye sa yo la ou mete l tou. E men men e djondjon an m genyen e li m pral vide la kounya. M fin vide ti dlo djondjon mwen. M renmen peze m a pou l ban m dènye ji a tou. M konnen gen de bagay nou pap fè pou kamera pa wè ok ya vini gade jan ti dlo a bèl hein epi la prèske fini tou wi kounya m pral mete ti epis yo m te moutre nou an m mare l m mete dlo selon de valè diri m ap kwit epi m mete tout ti poud magi m bagay sa yo byen fasil epi yon ti bè kounya m kite l bouyi byen bouyi etan l ap bouyi. Mwen pral just fon ti brasel jis pou retire bagay kolan anbal bagay sa yo. So kounya nap kitel bouyi nou pral lave diri a nou mete ladan pou nou tann li chèch. M renmen bay diri m 3 dlo. M pa konn pou tout moun. M renmen bay diri m 3 dlo lè konsa l retire salte yo ladan. Lèm fin lavel konsa epi m just mete diri a nan. dlo a. Toutotan diri a ka moute sou tèt dlo a pou l pa pat li pi bon. Selon de jan ou vle l grennen, ou mete valè diri ou vle. Si ou vle diri a pou l grennen grennen, anpil diri dwe sou tèt dlo a. Si w pa vle l twò grennen, w ap kite yon ti bagay tou piti nan dlo diri a paske. Lèw lèw pa vle di ou pat konsa e konsa w fèl. Wè timoun lè nou fin lave diri a gade byen nice byen bèl grenn yo bèl ok nou fè tout sa meni wi manje a fasil timoun yo wè sa vle di dirim nan pap ni twò pat li pap ni twò grene lap byen bèl. paske m te aplike metòd ke diri a dwe moute tèt dlo a poul pa pat ok men li pa gen anpil anyen poum ban nou jodi a anpil bagay poum di nou but se te Woodline Cuisine ki te avè w jodi a si w te renmen ti diri a m te fè pou ou a avèk ti shrimp lan byen fasil li pa pran anpil tan pa bliye banm yon like e si w rive nan pati sa make.